Hello bonjou bonswa ma love ma angels um vèsè ki soti pou nou jodi a se koretyen 13 vèsè 13 ok so ki di konsa ke bon ou bezwen 3 bagay nan vi w um ou bezwen lafwa ou bezwen lesperans epi ou bezwen charite men nan tout bagay sa yo charite a se li menm ki pi gran, se li k gen plis enpòtans. Se sa vèsè a di. An nou gade ki rapò vèsè sa a genyen avèk reading sa ke mwen ap fè jodi a. Ok, kat sa a di konsa, mete, revele moun, mete moun ou ye a deyò. Ok, mete moun ou ye, moun, moun ou, ou. ou santi w ye a ok moun ki ki gen talan an moun ki an feniks lan paske aprè kat sa ou wè se feniks lan ki soti feniks pale de feniks se yon bè se yon zwazo ki pa ki pa ka mouri e chak kon yon moun try pou y touye y li releve e lè l releve li releve pi bèl ke sa ok. Se menm jan w wè ou se yon feniks menm si ou nan yon pozisyon ok menm si ou nan yon pozisyon menm si ou avèk yon moun ou byen ou gen ou gen yon pakèt nasistik nan vi w ki anpeche w you know ki mare w tankou ou wè yo di girl with a snake sa vle di se yon moun ki gen yon koulèv an mawon de senti. a vle di se narcissistic moun ki mete nan pozisyon sa but at the end of the day you a phoenix son phoenix ou ye ou pa ka pè anyen paske no matter sa moun ta try pou yo fèw wap reveye kanmenm ok paske ou gen ou gen an batimon kap vini ou gen batimon kap vini kap pote tout sa ou bezwen kap pote sa an bondye se re pou ou ki se paradi bondye gen pou l voye batiman an pou ou vin pote tout sa w bezwen ok paske humm si nan pozisyon sa ya si w avèk yon nasisik oubyen w gen yon moun yon.

pou moun wap vin ou pral jwenn nan. Se sa fè ou pap jwenn. I fò difisil pou wè on kamik rete nan relasyon avèk on moun pou lavi. Paske yo pa konnen ki sa k rele renmen. Ok. Sa vle di sou non relasyon avèk on narcissistic, li pap pote anyen pou ou. Mwen m si m te ou, m pap di nou sa pou nou fè, but si m te nou, mwen tap kite. En tout bagay ki pa mache pou en ki pa bon pou ou ki pa mete ou nan janm ki pa fè w gen lapè tan pou w mouri pito w kite ok men sa ou wè bon pandan map pale a bagay la pale de an separasyon ok sa vle di e menm bagay sa nap pale a de narcissik sa ki la ok. sa pap pot anyen so ou oblije ale ou oblije bay sa vag paske si relasyon avèk yon narcissistic as a matter of fact moun pa sipoze avèk narcissistic menm to begin with but si w nan yon relasyon avèk it's time pou let it be it's time pou kite sa pase pou w ka jwenn sa Bondye sere pou ou ok kisa Bondye sere pou w Bondye sere Humm bagay ki pwal tankou pway ou pwal okipe ou pwal bizi you gonna have tankou pwal gen bagay pou fè ou pwal gen travay ok si w pa gen travay nan moman sa ou byen kenenpòt li pa bezwen travay gen dwa sa w ap chache a bondye pwal ba ou li and then ou pwal gen epi bondye pwal ba ou kouraj ok sa w pwal gen an tèlman gran ou tèlman pran. tan w pou travay avèk tèt ou, pou w etidye oubyen m pa konnen ki travay ou fè men kat sa reprezante tankou w ap etidye ou ka wè moun nan i kenbe yon latè nan men l sa vle di tout travay ou fè Bondye ba w strength ok pou w ka jwenn egzakteman sa bot sa pote pou ou a paradis sa you know lè w retire tèt ou nan narcissistic lan. sitiyasyon an bondye pral pote tout bagay ou mande li pou kontinye avèk lavou paske bondye pa nan pa nan bagay avèk moun ok and then right after that pandan pou bondye bondye ap balanse lavou ok lap balanse nou gen de de ki parèt la ou gen de ou gen de lak balanse laviw.

sa Bondye sere pou ou a ou oblije kite narcissistic relationship la ale pou w ka jwenn egzakteman maryaj sa Bondye kite pou ou a ok kounya la nan kat ki soti pou mwen yo di matirite se lè w kite lavi aji pou ou kite lavi mwen menm 4 sa mwen te espere pou m di lavi but an jeneral nou nap pale de Bondye de karma ou kite lavi aji pou ou ou nan yon narcissistic relationship kap you know use ou kap kap kap fè w pase mizè kite lavi aji pou ou kite Bondye aji pou ou kite Bondye moutwe Humm moun sa narcissistic sa ki moun ou ye as a phoenix ok lòt kat ki soti nan kat mwen an di gen pasyans pou tann ok pran kouraj ok pran kouraj kontinye priye kontinye travay ok kontinye mande Bondye kouraj ok kontinye mande Bondye kouraj pou ka tann paske sa Bondye gen pou ou a pi gran, pi bèl, pi bon ke tout sa w pase nan lavi w. Ok? Ankò, yon lòt kat ki soti ankò ki di Bondye konn fè mirak kwè nan sa. Egzakteman. M pa kwè gen pi bèl kat ki te ka soti nan reading sa pou te fè reading sa pi bèl ke jan l ye a. ok bondye konn fè mirak whatever sa ki la ki koze any problem ou byen ki koze on separasyon ou byen ou oblije kite sitiyasyon paske sitiyasyon an pa bon pou ou ok li pa bon pou ou paske epi pa gen anyen kap soti nan sitiyasyon ou ye a bondye di w bondye pale avè w li di w konsa you know la pral baw travay la pral baw tout sa w bezwen men fòde ou kite relasyon sa paske li pap pote anyen pou ou fòde w ka balans fò w ka fè balans nan lavi w pou w jwenn maryaj sa Bondye kite pou ou a Bondye paske Bondye konn fè mirak ok e maryaj sa ki la moun sa ki prè pou l ofri w maryaj la di li vle ba w yon lanmou san limit avèk tout kè y but fò do soti fò netwaye fò retire defwa ou pa ka mete bagay sou mete ou pa ka mete adisyone sou adisyone fò fè clean up fò netwaye pou jwenn espas pou mete bagay ki bon pou ou pa gen anyen ki bon kapè vini sou pil vye bagay fò de ou retire sa ki pa bon pou ou pou jwenn sa Bondye mete a and then la di konsa am gen yon gon gon gon yon sezon kap apwoche la. Sezon sa a ap apwoche trè rapid la. Sezon maryaj sa a, sezon fanmi sa a ap apwoche. Men, li di konsa ke fò de, fò de ou mete ou nan pozisyon pou sa. Paske son fanmi k ap ap, maryaj se fanmi, se pitit, se mari, se bagay, se pou mete ou Se pou ou ou geri tèt ou pou konnen egzakteman ki jan ou pwal deal avèk fanmiy sa yo lè maryaj sa rive lè tout bagay Bondye te sere pou ou vin jwenn ou ok ma love se sam te pote pou nou m toujou di nou lèm fè reading yo m pa konnen ki moun ki bezwen se toujou son repons mwen pote oubyen son Son um limyè ke Bondye bezwen on moun jwenn so si tout fwa ou wè sam di a gen rapò avèk ou ou ka pran yo kontinye gade kontinye fè sa kap fè men si pa gen rapò avèw pa menm rete nan gade pou adisyone oubyen pou ay di ou te tande sa epi ou mete nou pa vle sa la paske bò la se bon vibrasyon se. Bon enèji se pozitif sèlman nou voye love lanmou koneksyon se jan de bagay sa ok ma love m swete nou ok m swete tout bagay mache pou nou bye for now.